Lapolis Nasyonal Dayiti frape ekip gang Krisla nan zòn Tibwa nan Senwòk madi ki te egzakteman 21 janvye 2025 lan. Tande byen! Lapolis frape Viv Ansanm, men presizeman li frape ekip gang Kris la nan Ti Bwa, anlè nan tèt Sen Wòk, nan Kafou anlè zòn sa, madi ki te 21 janvye 2025 lan. E lese m di nou ke pandan ke lapolis ap frape Viv Ansanm, enben gen gwo gè, gen gwo batay ki deklannche ant ekip gwoup gang Baz Pilat ke Ezéchiel ap dirije epi ekip gwoup gang Gran Ravin ke Ti Lapli ap dirije. Sa vle di la, nan dezyèm e twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan, sitiyasyon an vrèman konplike, pou n di byen, bandi a bandi ap boukante kout zam, e lapolis li menm bò kote pa l tou, ap mete kichòy nan men bandi ame yo. E m p ap ba nou manti, lapolis tèlman detèmine, e se sa k fè y ap pran de dispozisyon pou gade kòman ke yo kapab tabli yon baz yo nan sant vil Pòtoprens, E lè m di nan sèvi Pòtoprens, m ap pale de Bapedchoz, nan perimèt Sansibyo Katò, nan perimèt simityè Pòtoprens, nan perimèt ri Sentonore, ri di Sant, ri de la Reyinyon, ri de Lantèman, enben lapolis, otorite ke, alò, ofisye kenyan yo, mesyedam misyon yo, y ap gade nan ki nivo ke yo kapab plase sa n rele yon baz pou kapab kontwole tout sòti, tout rantre bandi Koalisyon Viv Ansanm ki sibi sètenè lan e pou kapab prepare a nenpòt moman yon operasyon nan fwaye gang sa yo. Gen prezidan KPT an, Lesly Voltaire, reprezantan Fanmi Lavalas nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an. Nan kad yon entèvyou ke l bay avèk konfrè nou Wendell Théodore e sou antèn Radyo Tele Metropole, ebyen Lesly Voltaire, pwomèt avan ke li remèt manda l, avan ke li remèt e Fritz Alphonse Jean tèt ka pete an, y ap pran dispozisyon pou yo kapab egzakteman debarase, debloke youn nan gran aks woutye nou yo. Tande byen sa m di an. Lesly Voltaire, misye bay garanti avan ke Yo rive, avan ke manda l rive nan bout li, y ap rive debloke youn nan gran aks woutye nou yo. Sa vle di la, èske se Kanaran, èske se antre Sid peyi an, n ap gade byen, èske 7 mas lan ap pèmèt ke gen youn nan aks woutye yo ki debloke. Nan jounen ki te mèkredi 22 janvye 2025 lan, genyen prezidan peyi Kolonbi an, akonpaye de divès minis nan gouvèneman l lan, Misye vizite peyi Dayiti, men presizeman vil Jakmèl, kote ke misye te rive pase nan divès kote, li gade divès zòn, jiskaske li chita pale avèk diferan konseye prezidan yo, Leslie Voltaire epi Edgar Leblanc Fils. Eske vizit sa gen rapò avèk kestyon pawòl k ap di ke e prezidan Kolonbi an antre an Ayiti nan lide pou l kapab jwenn yon antant avèk otorite ayisyèn yo pou libere e kimen ki enplike nan touye Jovenel Moïse yo? Ebyen jiska prezan la gen anpil aktè, gen anpil sektè ki di non pa gen oken rapò avèk kestyon vizit prezidan Kolonbyen an avèk Kolonbyen ki nan prizon nan kad dosye asasina prezidan Jovenel Moïse lan. Anpil sektè kontinye ap pale ap reyaji. Désir Venès, Renarde Antoine, genyen chèf Binion Haïti an, Maria Isabelle Salvador, li te pale nan kad yon seyans de travay ki tap fèt nan Konsèy Sekirite Nasyon Zini an. Li pale sou divès dosye. Li mande avèk kominote entènasyonal lan pou ke yo kapab ogmante mwayen pou yo bay avèk misyon miltinasyonal lan pou pèmèt ke genyen plis ofisye ou di mwen sòlda ki antre e pou ede leta ayisyen nan batay kont gang yo pou lapè kapab rive tabli. E l pale tou sou dosye 3 konseye ke nou site nan skandal koripsyon bnc an, Désir Venès, sa gen anba jo puiske m aprann ke gen yon prezime bandi baz gran grif ki pran bwa kale mon frè. Trè byen Blaise Peterson nan nivo depatman latibonit operasyon ke lapolis ap mennen yo oubyen entèvansyon yo pèmèt ke bandi yo twouve yo dan lenkyetid anpil nan yo ap kouri Sama Ensikoni se te on jenn gason tout moun te konnen kòm chofè taksi nan santre vil Petite Rivière de l'Artibonite respektivman misye te gen demè li nan katòzyèm toujou o nivo santre vil Petite Rivière misye te deside al fè pati gang Jonas ap dirije nan nivo Palmis. Misye te pran direksyon lakay li ki nan senkyèm seksyon Petite Rivière de l'Artibonite ki rele Peroden nan Mòn Kawo. De Mòn Kawo, misye te fè tranzit pou l te rann li nan yon zòn ki rele Mayisad nan depatman Sant peyi a. Enben, Blaise Peterson, kòm popilasyon an yo konekte tout kote, yo konn tout zèfèyis yo, misye t ap chape, enben Blaise Peterson yo mete men sou misye nan Maizad, remèt a lapolis, lapolis te genyen l nan gadavi, malerezman popilasyon an te fin dechennen, fin mande anraje, yo pran misye nan gadavi komisarya ki twouve l nan Maizad, popilasyon bay Sama bwa kale. E fòk nou di ak zanmi entènot yo, Toro sa ke w te tande k rele Sama a, li te mèt te kanmarad ou lekòl menm kote avè w, li te mèt te kòlèg chofè taksi ke nèg yo kidnape, misye gen on gwo kab elektrik ke konpayi telefonik yo pase pou yo kapab pote swa sinyal oubyen pou yo pote kouran, ebyen se avèk kab sa a ke misye pap rete pou l pa wonfle w. Misye ta opere avèk yon fizi 12 nan men l, ebyen yo kesyone l pandan yo kenbe l, mande l kote zam li te konn ap opere a, misye di l pat konn ap opere avèk zam. Ebyen Bless Stetson, misye pratikman pa la ankò, la jwenn bawon. Nan dosye politik anndan peyi a, vizit prezidan Kolonbi a Pedro Gustavo, anpil moun entèprete l, men non, selon prezidan an, se yon redevans pou l vizite peyi Dayiti pou lapremyè fwa paske li konsyan de sa ewo endepandans nou yo te fè pou Lakolonbi. Nan menm moman, Blaise, pandan vizit lan, te gen yon konsèy minis ki te. ans antann antre 2 peyi yo. Yo pale de binasyonal ki ko-prezide pa prezidan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon aktyèl la, nou vle pale de Leslie Voltaire avèk ak Petro ki te antann yo atravè Konsèy Minis sa. Divès pwomès rive fèt paske y ap gade de akò antre yo. ki ka pèmèt omwen 13 pèsonn pou yo jwenn chans kal kite peyi yo paske resi Voltaire fè kwè ke Kolonbi li gen yon sanm de fabrikasyon kelte zam, kelte navire militè ke yo fè lakay yo ke minisyon yo kab gade yon posibilite ansanm pou ka pèmèt ke bagay yo vin pi wòz, vin pi kòrèk pou pnh la. Nan konsèy minis la Blaise Persson, konsèy minis bilateral ki fèt antre 2 peyi yo. Se nan Jakmèl ke konsèy minis la li rive fèt, Blaise Persson. Yo eseye tonton gade 7 akò bilateral ke yo dwe gade ansanm. Si m ap pale franse, m ap di 7 akò bilatero ke yo eseye tonton gade ansanm pou yo kapab avanse, Blaise Peterson, zanmi entènot. Si n ap soulinye, minis kolonbyen yo dè zafè etranjè yo antann yo, nou vle pale de Luis Gilberto, ki antann pou kapab gade nan kad travay ke yo dwe fè ansanm nan kad vizit li yo pou yo kapab wè kijan Ayiti kapab gen yon bon relasyon men fòk nou diw ke towo sa li te anvizaje swa demisyone 2 jou avan vizit li ki te dwe vini nan peyi Dayiti nan kad konsèy dè minis li tap vin patisipe ladann malerezman misye te demisyonnen Blaise Utterson li te ranplase byen rapid nan mwad fevriye ki ap vin la yo fè kwè ke se Sarabia Torres ki pral ranplase minis sa a, nou vle pale de minis afè etranjè peyi Kolonbi a e anpil moun te pare ke yo t ap ret tann pou l te vin la pou yo te gen echanj antre yo paske sonje jodi an ayisyen yo toupatou atravè mond lan y ap kouri Blaise Peterson zanmi entènot lapolis nan zòn bay yo kontinye ap goumen prèske chak jou sou tout etandi tè Dayiti pou yo ka pèmèt ke sekirite li blayi nan mizankontèks pou zot avanse. nèg ti bout ba, nèg ti grès k ap bay pwoblèm nan zòn pa yo, ebyen yo prèske a jwenn monnen pyès yo. Pa bliye ke prezidan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, Leslie Voltaire, li deklare manda l ap fini le 7 mas. Avan l ale, ap gen youn nan wout nasyonal yo k ap delibere. Blaise. Vizit prezidan Gustavo Petro pa koute peyi a ti kòb piti non. 500 milyon de goud se kòb ki debloke pou vizit sa a ki ap fèt nan Jakmèl Blaise Peterson. M ap ajoute Désir Vincent nan dosye ki gen pou wè avèk kesyon ensekirite. Enben, aprè plizyè jou operasyon lapolis t ap mennen nan komin Site Solèy e pi presizeman nan zòn Tè Nwa ak Baryè Fè, sa ke kolaboratè nou Claude Nader Antoine li menm verifye, Nan jounen ki te mèkredi 22 janvye 2025 lan, plizyè miray ke bandi yo te yo menm te konstwi te mete sou wout lan nan divès kote, enben rive kraze, plizyè polis kouche. Lè n di polis kouche sa vle di ke sa nou konnen yo fè nan mitan lari an, lè yon machin ap vini oblije ralanti an, enben bandi yo te fè plizyè polis kouche, yo te fè plizyè miray pou anpeche ke. Fòs de lòd yo, lè y ap vin mennen operasyon nan zòn sa, pou yo kapab gentan sove yo menm anpatan de bandi yo. Gen divès gwo biznis lapolis kraze, e gen plizyè treto machann, alò, lè m di biznis sa vle di ke de seri de espas ke nèg yo te konn itilize pou yo kache e pou yo kapab boukante kou bal avèk fòs de lòd yo, lapolis sa rive e kraze ansanm de espas sa pou kapab pou anpeche ke nèg yo sèvi avèk la yo kòm kachèt. Gen plizyè treto machann e ki kraze paske bandi yo konn itilize tout sa yo tou pou yo fè barikad pou anpeche fòs de lòd yo menm pa rive sou yo. Anpil nan ex-kòmantè yo kouri ak bal nan kò yo, sa vle di plizyè nèg touche, plizyè nèg frape e polisye yo ki te nan blende ki t ap mennen operasyon sa yo rantre nan tout ti kwen, tout ti koridò. Yap chache bandi arme. E jounen mèkredi te 22 janvye a dezye a, pa gen anyen ki fèt nan zòn sa kòm aktivite, sa vle di zòn tè nwa, zòn baryè fè, paske enben tout tè a nèt toujou rete bloke, sa vle di tout zòn nan nèt te toujou rete bloke ak anpil batan klan eskòmatè yo toujou pozisy e kòm si mete nan espas sa yo ak gwo zam nan men yo sèlman moto ki ka eseye pase. Sa vle di malgre lapolis frape anpil nan yo, Malgre lapolis touye anpil nan yo, malgre anpil nan yo blese, men sa pa anpeche ke rès ki rete yo, lòt ki rete yo, yo kontinye vini ap teworize popilasyon chemen nan zòn nan.
Egzakteman. E sou nasyonal nimewo 1 an, sèlman ki sikilasyon an ki fèt tou piti, tou pandan jounen ki te mèkredi an. Men pa t gen kout zam ki te chante. Sou lidèchip majistra komin Site Solèy lan, n ap pale de Jean Isnien Frédéric, divès materyèl tankou lodè, bako lodè, baskil tanmen, Yon kanpay asenisman, netwayaj, nan kè komin e Site Solèy, e pi presizeman nan wo Site Site Solèy, zòn nan Diferans, Kwa Ble, Site Limyè, nan Kanibal, Riyèl Sonson, pou n site sa yo sèlman. Se avèk anpil difikilte moun nan zòn sa yo ap viv anba labou e dlo sal kalte tout bagay nèt e y ap malad anba dlo sal sa yo. Premye sitwayen meri an ki se Jean Islin Frédéric, Li menm te pwofite mande Leta santral e KPT an, MTPTC, Minis Hostile, pou vin ede komin nan e vin ede lameri nan komin sa pandan ti mesye ak zam yo di yo fè lapè paske moun yo nan gwo difikilte. Bon, byenke m toujou di sa, mwen m toujou gen gwo dout nan kesyon lapè ke mesye di yo fè an, men kòm yo di yo fè lapè, antouka, sa fè m konnen ke lapè bandi e pa janm dirab, Désir Venès. Eliezer, nan kesyon. e peyi etranje pa bliye non nan dat ki se egzakteman e nan egzakteman nan kesyon ki gen pou wè avèk peyi etranje etazini prezidan Donald Trump prezidan Donald Trump 47 tyèm prezidan etazini an misye anonse e misye menase pou l kapab e sanksyone la russie e an menm tan tou li di klèman ke Ebyen si la Risi ki gen nan tèt li Vladimir Poutine pa deside kanpe avèk koze gè li gen avèk Ikrèn nan la, lap sanksyonel e lap menm mete lap ogmante tarif dwanye sou tout pwodwi la Risi voye vann nan peyi Etazini. Sa vle di, Donald Trump la, m pa ba nou manti, misye vini egzakteman, egzakteman avèk anpil, anpil, anpil bagay kòm lagè. Gen uscis ki anonse mèkredi ki te 22 janvye an, 22 janvye 2025 lan, nan yon lèt yo pibliye sou sit ofisyèl yo, Nan lèt sa a, imigrasyon amerikèn di yo renonse a tout egzijans ki konsène moun k ap fè demand ajisteman estati Ozetazini. Tande byen wi! Tande byen! Ou menm ki pa t gentan mete w an règ, Désir, ou menm ki pa t gentan mete w an règ swa ou pa t gentan fè sa n rele azil, ou pa t gentan fè tps ou, Ou di mwen eske ou pat gentan rantre pwosesis rezidans ou? Ou pat gentan jere koze e nasyonalite ou pase ou ka natiralize? Ebyen jodi an la a genyen egzakteman e uscis ki li menm klèman di ke yo kanpe sou tout e kesyon e yo renonse a tout egzijans ki konsène moun kap fè demand ajisteman estati Ozetazini. Uscis di, lè moun k ap aplike ap depoze rapò egzamen medikal imigrasyon I-693 lan, li p ap bezwen pwouve li te pran vaksen covid 19, uscis p ap mande okenn prèv vaksinasyon e li p ap refize okenn demand ajisteman estati. Alors, bien dire, alors bien dire, li p ap refize, alors se sa l ye, li p ap refize De preferans, li p ap refize okenn demand ajisteman estati. Sa vle di ke ou kapab e fè demand estati e tps, ou kapab fè demand estati azil ou, ou konprann, e demand atestati kesyon rezidans, sa vle di li p ap refize sa. E ou p ap gen egzijans tou avèk kesyon e vaksen covid 19 pou pwouve ke èske ou te pran covid 19. jis paske moun nan pat pran vaksen kowona, se sa yo ekri nan alèt yo pibliye an. E pou n di byen, se sa ki di bò kote uscis Ozetazini, sa vle di gen anpil de desizyon k ap pran la a ki parèt vrèman yon ti jan ap pral deranje imigran yo. Sa gen k ap ranje, gen k ap deranje. Ban m repran sa pou nou. Uscis ki anonse sa mèkredi 22 janvye 2025 lan, nan yon lèt yo pibliye sou sit ofisyèl yo ok e nan alèt sa imigrasyon amerikèn di yo renonse a tout egzijans ki konsène moun kap fè demand ajisteman estati ozetazini I 485 uscis di lè moun nan kap aplike an ap depoze rapò egzamen medikal imigrasyon an ki se itirè 693 li p ap bezwen pwouve l te pran vaksen kont kovid 19. Uscis p ap mande okenn prèv vaksinasyon e li p ap refize okenn demand ajisteman estati jis paske moun nan pa t pran vaksen kowona, se sa yo ekri nan alèt yo pibliye jounen ki se te mèkredi 22 janvye 2021. 25 lan Desir Venès. Pa bliye ke Donald Trump deja ekri, deja siyen e preske 200 dekrè e pami dekrè sa yo gen kesyon dwa di sol ke Donald Trump klèman pou di ke sèt istwa ke depi yon moun vin akouche Etazini ou se imigran, ebyen ou pa gen okenn, ou pa gen yon stati kòmsi. Nasyonalite meriken, enben li klèman ke di ou pap ka ti moun sa pap kapab gen nasyonalite amerikèn. Sa vle di jodi an la anpil avoka deja kòmanse ap tire pye Désir nan dosye sa e m kwè ke li enpòtan Désir pou ke avan menm nou vini avèk de lòt reyaksyon Désir menm avèk Claudaide Antoine li ta enpòtan wi Désir li ta enpòtan pou nou ta fè moun yo fon ti tande yon sekans ok Yon sekans nan entèvyou sa ke avoka Eddy Laguerre, msye ki bay sa, e m panse l ap enpòtan Désir. M panse l ap enpòtan paske pa bliye, pandan n ap pale de dosye Ayiti an tou, fò n gade e dosye yo tou nan peyi Etazini paske gen anpil Ayisyen ki ap swiv nou la e ki bezwen konnen. Trè byen Blaise. Banm pataje e Tèks sa a, ki anba je nou, sou menm kesyon desizyon ki ap pran kontre lè migran, sitou gen yon gwoup migran ki nouvo, sa yo ki pati nan pwogram pawòl imanitè Biden nan. Prezidan Donald Trump mete fen depi lendi a nan pwogram pawòl imanitè ki te pèmèt Ayisyen benefisye, ki te pèmèt Kiben benefisye, Nikaragweyen e Venezuelyen. Daprè yon dekrè Donald Trump pibliye ki pote tit Sekirite fwontyè nou yo ki detaye plizyè zak ki gen rapò ak imigrasyon, Prezidan Trump vize tout aksyon apwopriye pou konstwi yon miray sou fwontyè Lèzetazini kèlkeswa kote ke l kapab ye. Li mande pou deplwaye militè Etazini sou fwontyè sid peyi a pou arete migran ilegal yo. Dekrè a Blaise Peterson mande tou pou elimine kèk pami pwogram pa wap jwenn pwogram pawòl imanitè a ki nan mitan pwogram ke l mande pou elimine yo. Pami yo, gen CH. Henry ki ben te te benefisye sa a tou, Ayiti te benefisye l, Nikaragweyen te benefisye te benefisye l, Venezuela te benefisye l. Ki te pèmèt yon afè de 30 mil moun pa mwa ki soti nan peyi sa yo antre Ozetazini legalman epi rantre nan peyi a pou jiska dezan. La nou toujou nan pwogram Pawòl Imanitè a. Si yo te gen yon moun k ap viv Ozetazini ki te aranje pou te sipòte yo finansyèman, se konsa pwogram Pawòl Imanitè a te monte. Apati mwad desanm 2024 Bèze Tèson, apeprè 531 mil 690 moun te rantre Etazini Damerik nan kad pwogram sa a ki rele Pawòl Imanitè, dapre done Ajans Dwàn ak Pwoteksyon Fwontyè Ameriken an te mete deyò. Benefisyè yo te oblije gen yon paspò ki valid, aranjman pou poukont yo pou yo kapab vwayaje pou yo te rantre Lèzetazini Damerik, epi pase tcheke sekirite nasyonal, sekirite piblik ak lòt bagay ke yo te mande yo ankò. La Mezon Blanch te anonse pwogram pawòl imanitè a 5 janvye 2023 pandan Joe Biden t ap dirije. Responsab administrasyon Biden nan te di nan epòk la ke inisyativ sa a fè pati jefò ke gouvènman ke l te ladann nan t ap dirije a pou dekouraje moun eseye chankre pou rive Lèzetazini ilegal nan pase pa fontyè nan sid peyi a Brest Gerson. Pwogram nan ki te tèt koupe ak yon pwogram pou Ikrèn ki te egziste deja epi youn avan Venezuela ki te vin patisipe ladan l. Yo gade yon ansanm konsekans, swa konsekans imedya yo, yo prezante yo. Lòd egzekitif la te rantre an aplikasyon tousuit, sa vle di yo pap aksepte oken nouvo aplikasyon nan men endividi k ap eseye esponsorize. Yo pap aksepte pyès nouvo aplikasyon. Eske sa a di, kòm presizyon, eske sa a di si gen on moun ki te gen aplikasyon l deja, l ap toujou rete kenbe uscis DHS ap toujou kenbe l pou l fè swivi sou li, n ap vini avèk detay yo Blaise Peson. Elizabeth Jacob ki travay pou Sant Etid sou Imigrasyon, yon òganizasyon ki gen baz li nan Washington, ki mande pou mete restriksyon sou moun k ap chèche rantre Etazini. Yo pale avèk konfrè nou yo nan Lavwadlamerik. Pou moun ki deja resevwa pawòl atravè pwogram sa a, yo ka pwobableman jwenn pèmisyon pou yo rete Etazini jiska peryòd pawòl la espire. Sa vle di, pou Ayisyen ke n genyen ki Lèzetazini, ki pati nan pwogram pawòl imanitè, depi w te gentan la deja, si w pa t gentan aranje w pou w te chankre pou w te fè lòt pwosesis, Kounye a wap ret tann kisa ke w pral genyen apre pawòl la, apre w fin gen 2 zan. Pou n klè avèk moun yo, apre 2 zan an. Ban, ban, ban, ban m pote deta sa, Claude Adavens, Claude Adè fon ti soufri pou nou mon frè paske sa li enpòtan tou paske konnen gen anpil zanmi ki nan entènasyonal la kap swiv nou e ki kwè nan travay mwen avèk Desir lan epi nou oblije ap bay presizyon sa sou dosye sa. Ban m di, ban m di bagay la klè Desir, pa egzanp, pwogram nan ofisyèman li te kòmanse 5 janvye 2023 e depi oktòb 2024 Administrasyon Biden nan te deja anonse pou di yo ke yo pap renouvle pwogram nan lè l rive sou 2 zan. Sa vle di, lè w rive nan dat 5 janvye oubyen 6 janvye 2025 sot pase la, li te otomatik pou yo di yo pa t ap renouvle pwogram nan. Men kounye a, men li te gentan klè, li te gentan previzib avèk Donald Trump k ap rive an, s on pwogram e yon moun pa menm te bezwen mete espwa ke li pral avanse avè l. Klè sou sa. Men kounya sa pou konnen, ou menm ki vin nan pwogram nan, paske mwen Adésir Venès, nou pa ekspè nan kesyon dwa imigrasyon Ozetazini, men nou tande 2 avoka ki se 2 Ayisyen, ok, ki Ozetazini, ki ap evolye nan sistèm jistis e imigrasyon Ozetazini, nou tande yo e n ap repete sa yo di. Pa egzanp gen avoka Eddy Laguerre, Gen Fredley oubyen Frandley Denis Julien kòm avoka ayisyen ke anpil moun swiv anpil sou rezo an e ki pale souvan fwa avèk konfrè nou Luckson Sainvil, kote ke yo di men ki sa yo di. Pa egzanp, Desir, ann di yon moun ki te antre e le le 6 me 2023 ok, enben 6 me 2025 lap bal 2 zan andedan pwogram nan sa di 2 zan pa moun sa labout lap fini 6 me 2025 paske li te antre le 6 me 2023 tande byen sam di an sa di menm lè ou ande menm lè pa egzanp ou wè an janvye an la trump kanpe pwogram nan bay sa kanpe men pou 2 zan pa w lan labout le 6 me 2023 paske Lò, lè pa egzanp Ayisyen ki sòti an Ayiti yo, y ap rantre Ozetazini, pa egzanp, selon, selon kote, selon ki èpòt ou rive, ou ateri an, lè ke yo fin tcheke tout bagay, yo verifye tout bagay, yo pran anprent ou tout bagay, enben, lè, lè y ap mete sou paspò w lan, yo tou mete men ki dat ke 2 zan w lan ap bout. Sa vle di, ou gen, ou gen pou, ou gen pou gen 2 zan w lan nan dat yo mete sou paspò w lan. Èske nou konprann sa m vle di a, Désir? M panse moun yo konprann. Sa vle di, kounye a, tout sa k pral fèt andedan dezan pwogram pa w lan, ou pa gen pou w enkyete, paske ou la pou dezan. E ou gen yon dat k ap fè w dezan. Men kounye a, sa pou w di tèt ou, e piske avèk rive Donald Trump, bagay la vin nou di jan pral parèt trè difisil, si kounye a pandan nan lò te vini an, e Ansyen nan administrasyon Joe Biden nan, m kwè nan zòn jiyè oubyen zòn jwen 2024, li te bay tps, ekstansyon tps, ekstansyon, te bay tps, pou Ayisyen ki te deja Etazini yo pou kapab yo menm e pwolonje estati yo nan tps, e an menm tan tou, Ayisyen ki te gentan rantre nan pwogram pawòl imanitè, imanitè lan, avan dat 3 jwen 2024, ebyen ou elijib. Sa vle di menm lè mand, e kòm si 2 zan pa w la about swa an fevriye, an avril, an mas, an me, men le fè ke w te gen tan antre avan 3 jen 2024, ebyen nan e ekstansyon tps ke administrasyon Biden nan te bay, ebyen ou elijib, sa vle di ou kapab chanje stati w, lè sa ou vin gen yon stati tanporè ki se ou sou tps. Kounya ou gentan konsa sou ti piye sa vle di ou preske vin pa nan ou preske vin pap kontwole sou 2 zan ankò paske kounya ou vin konsa sou ti piye tanporè kounya ki vin di ke manda e de alò ti piye lan ke ou gentan antre ladan nan paske ou te gentan rantre etazini avan 3 jyen e ou elijib sa vle di ou kalifye pou li ebyen lap bout kounya 7 fe alò 3 fevriye 2026 men kounya. Yon moun ki te rantre apre 3 jen nan pwogram pawòl imanitè lan, ou di mwens ke ki te rantre sou viza touris, viza e viza vizitè, ou pa t kòmsi ou pa elijib nan pwogram pawòl imanitè e lan pou tps, ou nan TPS, mhm. ou gen pou obligasyon swa ke ou m pa konnen si w gen si w gen eleman palpab tanjib ou ka fè azil, ou di mwens ke Pa konnen ki pwosesis ke sa pral antreprann, men pou kesyon tps lan, piske ou antre apre 3 jen an, otomatikman ou pa elijib. Ou pa elijib pou li ya.
Eske ou ka fè kè sote? Ou ka fè kè sote. Paske ou pa konn ki desizyon ke Donald Trump pral pran nan moman an. Ok? Ou pa konn ki desizyon ke l pral pran. Men, e sa ki enkyete anpil imigran Ozetazini, e sitou anpil moun ki te antre nan pwogram pawòl imanitè lan, men ki antre aprè dat 3 jen. Men, ou pa gen pou enkyete. Lefèt ke yo te antre nan dat 3 jen, konsidere ke nan dat ke w te antre aprè 3 jen an, si w te antre pa egzanp 4 jen, wè, ou te antre 4 jen 2024, enbyen, 2 zan pawòl imanitè w lan ap bout 4 jen 2026. klè sou sa. Ou te antre 7 jiyè 2024, ebyen dezan pawòl imanitè w la ap bout 7 jiyè 2026. E si m manti, ou menm k ap gade m la, ki ozetazini, ki antre nan pwogram pawòl imanitè apre 3 jen, al gade nan yon paj sou paspò w lan, w ap wè ki dat yo mete ke dezan w la bout. M klè sou sa. Mwen ta vanse dezi paske nou pa pran Claude. M te vle fè sa klè pou moun yo. Bon, m panse ke travay n ap fè a la li ekstrèmeman enpòtan k ap ede moun yo rive konprann ke yo pa dwe nan fè tèt cho sou sa ki ap pase la, se tèt repoze k ap pèmèt ke yo pi byen avanse Blaise Peterson. Nou t ap gade kesyon kesyon konsekans yo e pou n kab fini pou n ka bay Claude Naider gen yon Désir, talè monchè, talè ou konnen n ap enfòme moun yo monchè, talè monchè, talè ta talè nou nan nou nan kesyon sa toujou e Trump kòmanse avèk depòtasyon an Désir. A wi, wi, wi, wi. Li kòmanse avè l wi.
Daprè sa konfrè nou Luckson Senvil, tande byen zanmi entènot nou yo, daprè sa konfrè nou Luckson Senvil pibliye sou paj li, li di, daprè sa Tom Homan ki se ann di e misye kap jere kesyon fwontyè pou Trump administrasyon l lan, ki se pèsonalite Donald Trump mete pou jere kesyon fwontyè yo. Misye deklare, misye di nan mikwo Fox News mèkredi 22 janvye 2025 lan, genyen 308 migran ki jwenn arestasyon yo atravè tout peyi Etazini. Manman pitit mareren. Manman pitit mareren. Gen 308 migran ki gentan jwenn arestasyon yo nan tout Etazini. Daprè jounalis Fox News Bill, misye ki te akonpaye nan zòn Boston yon gwoup ajan imigrasyon ki se ice nan kad yon operasyon, gen 8 moun ke li wè ke yo arete douvan pwòp je l. Devan pwòp je l, sa vle di l temwen. Moun sa yo, selon jounalis lan, yo jwenn arestasyon yo Paske yo sispèk yo nan asasina ak vyòl. Jounalis lan rapòte tou gen yon manm gang ayisyen, tande byen wi, gen yon manm gang ayisyen ki pami moun yo arete yo. Sepandan. Fò moun Latibonit kòmanse veye paske te gen yon gang, te gen yon manm gang Gran Grif ki te sove wi. Sa yo vle? E pa sèlman moun Latibonit, moun tout kote, an debon Ayiti. Jounalis la rapòte gen yon manm gang ayisyen ki pami moun yo arete yo, sepandan, jounalis lan pa revele non moun lan, non manm gang ayisyen sa. NBC News presize arestasyon sa yo te vize sèlman kriminèl, men yo pa konnen si gen lòt migran ki arete ladan. Désir, men nouvèl la. An nou avanse. An nou avanse.
Pou moun pawòl imanitè yo ben dèke moun yo kap gade yo wè emisyon nou an vin trè trè trè trè trè gen pòte entènasyonal paske fòk nou pèmèt ke moun yo konnen sou ki pye pou yo kanpe genyen Corey Elonso Yoder ki se yon pwofesè lwa imigrasyon nan inivèsite Jòj Wachintonn ki di moun ki te gen pwoteksyon pawòl la avan 20 janvye yo oblije mande yon stati imigrasyon atravè yon lòt mwayen oubyen yo riske depòte vs vèsyon bann repran sa a pou moun ki ap gade n k ap tande n yo selon Corey Alonso Yoder ki se yon pwofesè lwa imigrasyon nan inivèsite Jòj nan Washington li di moun ki te gen pwoteksyon pawòl la avan 20 janvye pral oblije mande yon stati imigrasyon atravè yon lòt mwayen oubyen moun sa yo riske depòte. Daprè dekrè prezidansyèl yo Blaise Peterson, yo pa endike ke yo pral revoke pawòl la pou moun ki enskri nan pwogram nan deja, men daprè Doris Meissner ki travay pou Enstiti Politik Migrasyon nan Washington, sepandan yo sèten pap ka gen renouvèlman nan sa ki gen pou wè avèk pwogram pawòl imanitè a, daprè sa manmzèl fè konnen. Li fè remake, si moun sa yo rete Ozetazini apre peryòd dezan an fini, apre dezan fin espire, yo pral tounen migran ilegal, yo pral pèdi pèmisyon pou travay legalman, e sa pral mete yo nan risk pou yo kapab depòte yo apre dezan an. si moun yo kontinye rete, yo pa gen lòt stati blèz pèsonn, li pral pèmèt ke moun sa yo rete ap viv Lèzetazini ilegal, yo pral touve yo nan sitiyasyon kote yo pa t ka travay, e lè yo vin kenbe yo, y ap depòte yo. Pwogram Parole la pa t gen ladan l, blèz pèsonn, mwayen pou moun yo kapab benefisye oubyen jwenn yon rezidans pèmanan Ozetazini. ni vin jwenn yo, ni pou yo kab vin tou yon sitwayen ameriken pandan yo te vini nan pwogram pawòl la, amwenske yo ta jere lòt bagay, Blaise Peterson. A di ba la vreman, vreman, vreman mangonnen. Sepandan, dapre avoka imigrasyon Blaise Peterson, benefisyè yo kapab fè ajisteman nan stati imigrasyon yo de manyè pwovizwa, youn ki pi pèmanan, tankou, pa egzanp, yon viza oubyen mande yon fanmi ki gen rezidans sponsorize yo pou yo kapab benefisye rezidans tou lè sitiyasyon. Èske m kab rete nan peyi letranje?